Boom! Kouman nou ye kouman nou ye? Nou atè a nou nan zòn nan nou nan ling nan la a. Nou prezan anba forè dè pen nan kaptaj la. Mwen mennen n vin fon ti flann. Vin distrè nou, vin pase zye nou la a. Bagay serye pou nou wè kòman peyi an bèl. Peyi an ki bèl, peyi an. Ki vrèman bèl. Mwen m pran plezi m pou m mache nan peyi a. M pran plezi m pou m mennen nou tout kote. Kote nou ye? Nou nan forè dè pen. Nan kaptaj dlo. Nan zòn Segen. Se la nou ye. M vin bay fredi a sasinen m la. M vin bay fredi a fini ak mwen. M vin bay fredi a mache sou fyèl mwen la. Nou oblije Nou oblije jere sitiyasyon an wi la Donk kòm nou konnen Mwen toujou di nou sa Se plezi pa n sa Pou nou mennen nou Tout kote ke nou pa konnen Isi an se youn nan bèl zòn Ki genyen Nan Segen ki di segen di forè dè pen. Isi a la se yon zòn ki enpòtan pou peyi Dayiti e menm pou lemond paske kantite pye bwa k plante la ki se bwa pen k ap pouse nou oksijèn vi avèk evolisyon oubyen rechofman klimatik la la k ap vale teren nan tout mond lan ebyen sa reprezante yon poumon pou karayib la. Paske e forè a kote gen anpil pye bwa, azòt ap degaje, oksijèn ap flannen, sa w tande la, tout sa yo k ap fèt la, se pou byennèt èt imen an. Pa gen pawòl anpil. Donk ou menm ki konn forè a, ou menm tou ki pa konnen ni, ebyen m te pran le tan e le swen pou ke m kapab mennen w anba forè a la. Pran plezi w! Ayayayay! Pran plezi w ansanm avèk mwen. Gen anpil moun ki se moun Jakmèl, men ki potko janm vizite espas sila a. Ki potko janm jwenn chans pou ke yo vizite kaptaj dlo a, pou yo vizite anba forè a, pou yo vizite zòn nan la. Ebyen, nou mennen w. Enjoy ou. Ouvè kò w, kale kò w, vibe ansanm avè m la, paske se pou sa m mennen w la anba forè a. Nou gen yon bèl peyi. Wey wey wey wey! Ou mèt desann! Nou gen yon bèl forè nan men nou la, men ki ka pi bèl. Youn nan konsta ke m fè, mwen wè ke moun yo ape, ap koupe pi bwa yo. Sa a, leta, nou atire atansyon sou sa, paske nou pa ka gen yon bèl forè konsa, pou moun ap koupe pi bwa ladan li. Koupe l pou y al vann li sou fòm de bwa pen. Humm sa pa bon. Sa pa bon, li inakseptab. Nou pap pran l. Se yon sèl forè a nou gen la a, n pa gen 2, n pa gen 3 e anvan pou forè sa a jan l ye la a, se anpil sakrifis. Moun ki te plante pye bwa sa yo, yo mouri. Yo kite l pou nou. Ebyen nou menm ki la a, nou gen yon sèl travay pou n fè, se jere l. Pwoteje l, jere l, plante plis toujou. Se sa wi. Travay la se sa li ye wi. Se sa travay la ye. Pa gen anyen ankò. Ok. Donk m pran plezi mwen pou m kapab mennen nou anba forè a la. Pou nou kab vizite peyi nou. Pou nou tout nou goute peyi nou. Ok. Nou ka wè bote peyi nou ansanm avèk mwen. N ap vibe. Ansanm avèk mwen. N ap vibe nan peyi a. N ap mache anba. Anba forè a. Ki konsta m fè? Anba forè a, Seguin fè frèt anpil. Donk, anba forè a menm menm menm menm se pa pale. Anba forè a gon fredite paske ou konnen nou menm Ayisyen, nou pa nou pa abitye avèk modèl fredite sa yo. Donk, konparativman avèk yon moun k ap viv Chili, Brezil, Kanada, Boston. yon moun kap viv New York, kap viv Alaska, e, yap di, se jwèt wap pale la, Manno, Manno se blag wap bay, paske ke, wap pale de fredi, Ayiti fè bon, se gen fè frèd vre, men l fè bon, wèl, se bon l fè, pa gen fredi vre nan zòn sa yo. Aah pa gen fredi men kounye a nou menm ayisyen ki pa abitye avèk avèk fredi nou di nou melan pa fredi te Waww se vrèman yon bèl zòn e m te oblije fè ansòt ke mwen mennen nou pou n te kapab vin òganize nou vin pase zye nou ansanm avèk mwen anba forè a paske Li vrèman bèl e gen anpil nan nou ki se Ayisyen ki tande pale de forè dè pen, forè dè pen, forè dè pen sou Jakmèl nan zòn Segen ki pot ko janm vizite l, ebyen nou fè nou le devwa mennen w pou ko kapab vizite l ansanm avèk nou pou enjoy li. Donk sa w pral gen pou fè pou nou tanpri rive nan kòmantè a, espas pataje a pataje pou nou paske sa se fyète nou, sa se bote peyi w. Yeah! Ou gen de kwa pou pataje l wi la. Sa a pa fatra non. Ha ha! Sa se pa zam, Ayiti pa fè zam. Nou pa fè bal. Ebyen n ap vibe la anba forè a, n ap enjoy nou, n ap mache, n ap flannen, men fredi tou ap krake nou. Ayayayy! Pataje ti videyo sa a pou nou tanpri. Fè tout moun wè l, tout Ayisyen wè li pou konnen ke lakay nou bèl, Seguin bèl. E sur ce, m ap voye yon gwo kout chapo pou tout moun ki se moun Seguin. Map voye yon gwo kout chapo, yon gwo kout chapo pou tout moun ki se moun nan departeman Sidès nan Jakmèl, gwo kout chapo pou nou paske vrèman nou gen de kwa pou ke nou vizite, yes yes yes yes nou gen de kwa pou ke nou fyè men la m pa ka fyè la gon danje la wè danje, atansyon danje lè m di atansyon danje, atansyon danje paske tout chouk bwa sa yo nap gade la. Se chouk bwa pen yo koupe ki pa bon ditou. M deplore sa, nou deplore sa, nou deplore sa. Jan forè a bèl la mezanmi, tanpri, otorite konsekan, sitwayen konsekan, voye je sou forè a. Moun yo ap koupe pye bwa yo pou y al vann pou 2 gouden. Voye je sou forè a mezanmi. Nou pa kapab gen yon bèl forè konsa pou n ap kite vagabon, vagabond ap gaspiye l nan men nou, ap jete l, ap debalize l, ap jete fatra anba l, ap koupe pyebwa yo, mezanmi, ap debalize pyebwa yo. Donk sa pa dwe fèt, sa pa sipoze fèt. Forè a twò bèl. Fouye a twò bèl pou moun yo ap gaspiye l nan men nou konsa. Fouye a twò bèl pou moun yo ap gaspiye l konsa. Waw, an nou pwoteje li. Donk se flannen n ap flannen. Eske, ki sa n wè la? An n pale. Jakmèl sef. Mèsi a lapolis la. Jakmèl bèl. Mèsi ak tout moun Jakmèl. E, eske la a, se pa yon zòn ki te kab monte bèl ti fim? Hein? Sa n wè, sa n wè, sa n wè, sa n wè? Pale, pale, pale nou! M konn n ap gade yon seri de fim ki moute anba forè, e, e, e, fim amerikèn yo, fim, e, e, aksyon. La a pa ta ka fè yon bèl fim tou? Bèl feyton la te ka, mezanmi o! Jan peyi a bèl! Se pou la premyè fwa ke mwen, mwen vin vizite Espas sa a nan Seguin. Vrèman m santi m ta etabli katye jeneral mwen. M santi m ta ret la. Se la m santi m ta fonksyone. Ayayayy! Woo! Gad yon fyète! Anmweyy! M fyè dèske m se Ayisyen. Donk si w fyè menm jan avèk mwen, ou gen sèlman pou pataje travay la. Se sèl fason ke yo ka ankouraje nou. Pataje travay la. E. Kite yon ti kòmantè pou nou. Epi abone. Ayayay kite yon like pou nou tou. Paske ti pouce sa pral ankouraje nou. Poun fè plis koze toujou. Kèlke swa kote ki bèl nou pral vizite l. E poun mennen ba ou sou platfòm pa ou la. Nou renmen ou anpil. Kenbe fèm pa lage. Nap kontinye flannen avèk ou anba forè a. Poun fè ou viv. Kòman peyi ou bèl. Poun fè ou wè. Kòman se gen bèl pou n fè w wè kòman sud'est jakmèl li menm li bèl si w se moun jakmèl ou tonbe sou videyo sa ou gen pou swiv ou se moun seguin ou gen pou swiv li ou se moun departeman sud'est la ou gen pou swiv li ou se ayisyen ou gen pou swiv li paske koze forè a pa koze jakmèl sèlman li koze tout ayisyen natif natal e pa bliye m di nou ke platfòm sa li la pou l kapab pwojte Bèl imaj sou tout teritwa nasyonal la. Kèlkeswa kote ki bèl, oubyen ou menm ki pa ann Ayiti ou ta renmen nou vizite bò lakay ou, ta renmen nou vizite zòn ou, fè n konn sa nan kòmantè a rapid epi nou pral vizite bèl lye touristik sa a ke ou gen lakay ou a ke ou ta renmen nou vizite ansanm avèk ou a. Nou te nan Forèdèpen, nan Kap Tachdlo a, Pou ke n te kapab fè w viv li, kòman peyi a ye, kòman peyi an bèl. Mwen konnen gen anpil nan nou ki pral sezi wè kòman an Ayiti te gen yon bèl espas konsa, kòman Sidès, kòman Ayiti te gen bèl kote ki gen bèl pyebwa sa yo. Ok, mizapa de tèt mòn anlè anlè anlè e sou tèt Pòtoprens. ki gen bèl bèl bèl bèl pye bwa sa yo ebyen nou genyenn tou nan segen son fyète wèl vrèman son fyète donk mwen swete nou vrèman ankouraje travay sila nan fason pa nou li pa p lòt ke pataje kit on kòmante kit on like e follow nou mwa hehehe